yon majistra ke lapolis kraze omwens 3 fwa, men yo rekonstitye l chak fwa, anpil menas kont laprès, anpil menas kont jounalis, menas de mò e nan sektè Fanmi Lavalas lan, kit se sou radyo ki pou pati politik sa a, e kit se nan bouch patizan n yo. Genyen de patizan Fanmi Lavalas ki vin nan stidyo n, ki fè de deklarasyon menasan lanmò pou de dirijan oubyen de kandida ke Radyo Kiskeya pap difize, men ki nou kenbe kòm temwanyaj. Nan aktyalite entènasyonal la, bon, kòm depi pèp ameriken an te fin pran desizyon l nan dat 8 novanm ki sot pase la, se sezisman sou sezisman y ap fè de bagay yo pa janm wè. Pa egzanp, Donald Trump, se sou YouTube li pibliye pwogram politik li, li fè premye ekspoze l, menm jan tou se avèk yon tweet. Li anile yon randevou l te gen ak New York Times, ki se jounal sa a, li se lèt ak sitwon avèk li, li di ki se yon jounal ki depase, youn nan pi gran jounal epi prestijye jounal ki gen nan lemond. Men yo note tou ke Donald Trump jiskaprezan tout toke kòn l ap fè se New York, li poko pran dimansyon Etazini an kòm yon peyi ki gen 5 fizo orè, sa vle di chak zòn gen yon lè ki pa menm ak rès zòn nan, e ki gen yon pakèt teritwa, plis ke 9 milyon kilomèt kare, gen 350 milyon moun anviwon ki ap viv ladan l. Jiska prezan yo konsantre l sou Bigapòl la paske se nèg Nouyòk li ye. E se sa yon editoryalis mansyone jodi a. E anpil bagay ki pa t konn abitye fèt, Ameriken yo ap dekouvri sa paske yo di li pa fè brifing ak Depatman Deta epi l resevwa yon chèf deta etranje e donk pa genyen okenn pouswit li pral fè kont Hillary Clinton devan lajistis konsènan dosye mail yo alòske n sonje l te di depi l monte l ap arete kandidat demokrat lan non l pap fè sa ankò e se sa ansyèn direktris kanpay ni Kellyanne Conway fè konnen jodi a lè l t ap pale ak laprès. Epi, anba je lemond, anba je Lewòp, Turki la ap rapousuiv lavaj apre li te vin jwenn van pou l al Lagonav apati de tantativ koudeta. Se 15 mil fonksyonè li mete deyò nan administrasyon piblik lan. Li ratipwaze tout sektè, edikasyon, laprès, labank, palman, tout moun lave nèt. E pou swa dizan ke yo ap travay pou lenmi n. E donk li soti de demokrat li tounen yon despòt jounen jodi a, Erdogan. E se nan kontèks sa a Inyon Ewopeyèn ap anvizaje pou l bloke tout pwosesis pou demach ke La Turki t ap fè pou l antre nan Inyon Ewopeyèn. Epi Bolivi dekrete eta dijans akoz sechrès ki ap frape peyi sa k chita nan Amerik di Sid lan. De bagay yo pa janm wè tou ap pase nan legliz katolik, pa egzanp gon kardinal ameriken, si l te kapab li t ap destitye pap Franswa e li mande pap lan eksplikasyon sou pozisyon l ap pran sou kesyon omoseksyalite, LGBT ak pozisyon l ap pran an favè kesyon divòs. Yon kardinal ameriken trè konsèvatè. Envite jounal 4 è aprè midi a se Edward Pult. e ki fè pati de konsòsyòm e gen rnddh ladan l gen sofa plizyè lòt òganizasyon ki te obsève eleksyon ki ap fè de konsiderasyon sou pwosesis elektoral la 2 jou apre eleksyon 20 novanm yo fin fèt nan mikwo Bithovens François Fils. Se enfòmasyon sa ak anpil lòt nou va gen pou n devlope pou aprè midi a nan jounal sa.

Takti sou peyi Kiba se otè de paramèt sa yo pou l domine basen Karayib lan. Kòman sa ye pou Ayiti? Se yon Ayiti ki deja bonbade avèk nwa, k ap gen nuaj ankò ki pou devlope nan fen aprèmidi an ak aswè a. Tanperati an kote n ap pale a la li yon jan aseptab, l ap fè trè bon nannuit lan. Aktivite lapli avèk loraj de fason izole se sa n prevwa tankou depatman Nò, Nòdès, Tanp Lwès Grandans nan fen aprèmidi an ak avan mache a. Pou Pòtoprens ak zòn ki antoure l yo, nou gen yon Pòtoprens ki gen lach tou, tanperati an se rive pandan jounen an jiska 33 degre Celsius e l ap tonbe nan dènye tan a 20 degre Celsius. Nou prevwa tou ti aktivite lapli fèb ak modere nan kèk kote nan Pòtoprens pou aswè a. Pou lanmè a, pa rapò ak twòp paramèt ki genyen sou lanmè a, nou mande vwalye yo tanpri souple lanmè a li menm li ajite anpil, nou mande yo kite ni zòn kotyè nò, Gòf la Gonav, ni mitan lanmè, zòn kotyè sid. Solèy la pouse a 5 è 11 pou l leve demen maten a 6 è yon minit. Se la nou mete yon bout nan bilten meteyo nou pou aprèmidi an. Avan nou ale, nou genyen tanpèt twopikal Otto ki retwouve kò l sou lanmè Karayib lan. Li pa vrèman reprezante menas dirèk sou peyi Dayiti. Se nyaj ki ap soti nan sistèm nan ki ap entèraji avèk fwon nou yo ki fè nou gen yon tan ki gen nyaj ki ap devlope e gen posiblite tou avèk lòt paramèt yo pou genyen imidite an kontijan ogmante. Se sou peyi Dayiti. Nan konnen se tout ekip lan ou byen ekip ke ou menm tou li a, nou swete nou kwaze ap fen apremidi nou pran randevou pou demen apremidi pou enfòmasyon kap gen pou wè avèk meteyo. Bòn fen dapremidi Liliane. Ou menm tou Christelle, na wè demen. Merci Liliane. Mèsi.
Nou konnen gen tout kalite spekilasyon ki te fèt konsènan zafè blakawout dimanch swa. Edh te parèt yon kominike men pa gen konferans de près direksyon edh nan bay, ebyen se biwo federasyon sendika travayè ak travayèz edh yo, Festrèd, ki te konvoke laprès sou kesyon blakawout sanzatann sa a e ki te fè anpil palab anpil dimanch swa e dezèdtan apre biwo e vòt yo te fin fèmen. Yo di sendika a pat gen ni bòykotaj ni sepawasyon politik, se yon pàn teknik tou senpleman. Sa yo deklare nan yon konferans pou laprès jodi a konseye teknik Jean Daniel Merelas ki te gen ak li plizyè manm federasyon an fè konnen jan de pwoblèm sa yo abitye rive deja sou rezo edh nan. Nan konferans laprès nan teknisyen edh nan li di ke yo te fè tout jefò yo pou yo te ka rezoud pwoblèm nan rapidman nan mwens ke inèdtan. N ap tande Jean Daniel Merelas nan konferans pou laprès sou blakawout dimanch swa, konferans pou laprès Didro Parent te kouvri pou Radyo Kiskeya. Edh se yon enstitisyon administratif e teknik k ap di nou egzakteman sa k te rive jou ki te 20 novanm nan. Nou te gen Edh ki t ap pwodui 18 megawatt. Nou te gen santral pe tr santral Petion ki t ap pwodui 15 mega, nou gen santral Ipawer ki t ap ban nou 26 megawat, nou gen Kafou, Carrefour, ki t ap pwodui 15 megawat, nou gen Varreux 1 ki t ap pwodui 28 megarat, nou gen ant Varreux, les deux Varreux, ki t ap ban nou 27 megawat. An an total, nou te gen 130 megawat sou rezo a. Nan 130 megawat nou te gen sou rezo a, briskeman, nou gen Pelig ki vin deklannche. Pelig ki t ap bay 18 megawat, li vin deklannche, briskeman vin gon. Frekans nou vin chite. Frekans an k chite, li pa ka kenbe. Si w te gen 100, 130 megawat, ou gen 18 megawat ki ale, rezo a pa ka kenbe ankò, li plonje. Men sa k te pwodui absans de tansyon an. M ap di nou ke sa absans de tansyon an, se monè kourant li ye. Nou gen pou mwa jiyè a sèlman, nou te anrejistre 10 deklanchman jeneral. Pou mwa dout, Nou te gen 14. Mwad septanm nou te gen 14. Mwad oktòb la, nou vin gen 8. Pou mwa novanm nan la, bagay yo te vin jan yon jan amelyore, nou te gen 3 sèlman. Jiskau moman map pale avèw la, 22 novanm, nou gen 3. Men sa map diw la la, se yon bagay kap fèt toutan. Se paske nou nan yon moman, nou nan yon jou spesyal ki fè gen tout tole sa ap fèt sou li. Nou konn nan yon match foutbòl, pa egzanp yon match entènasyonal, gen deklansman jeneral wi. Konn gen pou kanaval pandan djaz la ap pase sou chanmas. Gen de klèk nan jeneral. Sak fèt la la mwen menm map di nou ke se teknik nap fè. Sa pa gen anyen a revwa a politik. Deklanchman an fèt 6 zè 0 7 nan yon laps de tan nou te gentan alimante, nou te gentan monte bagay yo sou ap gade sikui nou te komanse alimante. Nan anviwon 30 minit nou te komanse ap alimante sikui yo. Bagay yo se pa gen anyen de politik nan sa. Pandan konferans pou laprès Festrèl. E se youn nan reprezantan Festrèl nan, Jean Daniel Merelas, ki te pale konsa. Sou bò pa sekretè ki okipe l de reklamasyon konfli nan sendika, Felix Pierre Michel, ale nan menm sans lan pou l di ke blakawout dimanch swa pa gen anyen pou l wè ak zafè politik. E li demanti tout kalite bri k t ap sikile nan sans sa ki vle fè kwè ke sa te rive tou nan vil pwovens yo, se te yon blakawout jeneral. Selon Mesye Pierre Michel, li di chak depatman fonksyone de fason endepandan, otonòm, e li di EDH pa genyen yon rezo nasyonal. Li pwofite bay esplikasyon sou kouman EDH chape, sa rele strikti an, ki pèmèt li fonksyone nan chak depatman yo, youn pa konekte ak lòt, e l ap esplike sa k te rive 20 novanm nan. N ap tande Félix Pierre Michel, toujou nan konferans pou laprès la, kote di yo paran te prezan pou Radio Kiskeya. E se nan menm sans la tou, nan jounen elektoral 20 novanm nan, gen menm entansyon sa k t ap manifeste bò lòt kote plizyè moun nan popilasyon an ta fè konprann nan menm tan nan vil pwovens nou yo te genyen deklanchman jeneral. Fòk nou di w dans un premier temps nou pa genyen yon rezo ki entèkonekte. Nou pa gon, nou poko gen yon rezo nasyonal. Chak zòn fonksyone endepandaman de yo menm. Sa di, nou kòmanse pa Gonayiv. Gonayiv gen 4 sikui. Gen 2 premye sikui yo ki alimante santre vil. Gen yon twazyèm sikui ki alimante sòti santre vil rive vè Lestè. Nou gen katriyèm sikui a ki sòti e santre vil. rive zòn Pasrèn. Sa vle di, a Gonayiv, depi nan samdi, tou lèt kat sikui sa yo te fèmen, nou pa t anrejistre ankenn deklèchman jeneral, menm yon koupi pa t genyen jiska lendi maten. Pou Okap, depi nan jedi, te gen yon nòt pou laprès ki te sòti pou te mete tout popilasyon an okouran ke gnyen zòn ki pral rasyone de fason aske pou jounen vòt la kapab tounen yon reyalite de fason total onivo edh. Nan sans sa, Okap-Ayisyen, kòm nou di w, tout sikui nou te alimante, nou pa t anrejistre ankenn koupi, tout zòn rezidansyèl la te alimante nòmal. Nou.

Tizè trèt, tizè trèt sa k te pase? Arive Grangwav, te gen yon ban transfòmatè yo te gen yon pwoblèm ensandi ki te sou li, yo te oblije entèvni rapid pou fè yon koupur pou evite ta genyen domaj materyèl. E nan sans sa a, a 7 è 0 0, nou te retabli a Petigwav e jiska Grangwav. E fòk nou di w, a Petit a Grangwav, gen 2 liy, gen 2 tansyon diferan, gen 2 pwen 4 e gen 13 pwen 2. E 13 pwen 2 a t ap kontinye ap fonksyone nòmal jis nan jounen 20 novanm lan. Nou rive Okay. Apati de samdi, nou gen 3 sikui ki te fèmen pou Okay. Sandrevil, lè n pran Laravin, lòt bò Laravin jiska vè Pò Sali, nou pa t alimante, nou pa t alimante pati sa a. Lò n pran de Boudèt jiska vè Kanperen, nou pa t alimante pati sa a. Lè n pran lòt bò Lilèt ka Kavayon, pati sa a pa t alimante. Men, an ski Akèy a Santrevil la, depi samdi, nou te gen 3 si alimante nòmalman. Sof, apati 5 è 40, e nou te oblije deleste 2 zòn, ki se Savann 2, Answit, a pati de 5 è 40, nou te deleste Savann 2, nou te deleste Marabou. A 8 è 46, nou reyalimante 2 zòn sa yo ki te deleste, de fason aske vil la vin ap fonksyone an plen fonksyonman l ansanm avèk 3 sikwi sa. Sètadi, pa t gen ankenn posiblite e pa t gen ditou ditou pa anske atè a sa yo te vle fè, jan yo te vle fè pase la, fè gen an menm tan yon deklanchman ki te jeneral ki te rive Pòtoprens, ki te rive nan vil de pwovens yo. Sa nou di sa pou tout popilasyon an e pou tout moun aske pa t gen sa. Ditou. Depèchman jeneral la, se pa yon bagay ki prepare oubyen yon bagay yo konnen k pral fèt ditou pa. Ou ka prepare sikolojikman palan, ou ka prepare opwendivi materyèl teknikman pou achte men retabli rapid. Konferans pou laprès Festred, ki se sendika edh nan, moun ki t ap pale la se Félix Pierre Michel, se responsab reklamasyon konfli ki te pale ansanm avèk Jean Daniel Merelas. Se biwo Federasyon Sendika Travayè ak Travayèz edh, Festrèd, ki te pote esplikasyon sa yo nan yon konferans pou laprès jodi a. Jean Marie Merelas se konseye teknik li ye nan sendika a. Nou konnen rezo sosyal yo pa t pèdi tan pou yo te gentan bay entèpretasyon yo. Gen de medya tou ki te pale de plizyè afè ki ta montre se ta yon konplo konsènan eleksyon yo. Yo te menm pale de kòmando. ki ta soti nan palè nasyonal imedyatman apre blakawout la te fin bay men e finalman se te yon tanpèt nan vè dlo e piske edh te parèt yon kominike pou l eksplike delestaj la e jodi a sendika a vini ak presizyon sa yo. N ap vini ak eta despri ki gen nan peyi a nan yon seri de pati politik apre eleksyon fini pral gen 48 è tan se depi dimanch swa nou konnen Biwo vòt yo te fèmen egzakteman a katrè depi nan sware e tout mezi te pran pou yo transfere nan sant tabilasyon tout pwosèvèbal ki soti nan biwo vòt yo. Dabò kèk chif konsènan jisteman deba ki ap fèt pou montre èske gen de moun ki gen rezon lè ke yo tande de twa biwo ki te prensipal de senbolikman ke medya yo te mete an nonde pou lè tap fè premye depouyman yo epi konklizyon rive rapidman e nap raple genyen 1534 centre vòt 1534 centre vòt e nan sa ki konsène biwo vòt gen 11000 e gen de preferans 119 e non 11993 11993 biwo vòt e paske nan yon sant vòt gen plizyè biwo jan ke nou wèl. E chak biwo gen nimewo yo e nonb de Ayisyen ki te konsène konsènan eleksyon sa a, daprè chif ki te disponib, se 6 milyon 189 mil 160 la. Nou konnen daprè tout estimasyon ki fèt la konsènan to patisipasyon, pa menm yon ka nan 6 milyon moun sa yo e pa patisipe nan eleksyon. Sa vle di pi gwo pati politik, jan ke m te di sa a, e plizyè fwa deja e yè ankò nan peyi Dayiti, yo rele li abstansyon. Aktyèlman gen analiz ki merite fèt pou wè kisa ki fè moun yo pa al vote, men gen de moun se pa paske sant vòt lan twò lwen yo, gen de moun se desizyon yo pran, m kwè gen de moun tou gen leve yo gen dwa yo vote blan, men gen de moun ki prefere pa al vote ditou chita lakay yo e yo di se yon desizyon yo pran Gen ki pran desizyon sa a de fason konsyant, yo di yo p ap kontinye ap anchi moun, yo p ap kontinye ap pote kole epi annapre, yo menm, yo toujou rete de bra balan. Men gen de lòt moun tou, pou tout kalite lòt rezon, oubyen yo pa la, yo deplase eksetera, men sa ki de fason konstan n ap asiste depi plizyè eleksyon, se ke valè moun ki enterese patisipe nan eleksyon yo, Se chak fwa eleksyon ap fèt, yo vin pi piti. E se te youn nan defi Konsèy Elektoral sa te bay tèt li, se avèk gouvènman pwovizwa, se te rive mobilize pou te gen yon pakèt moun k al patisipe san gade dèyè nan eleksyon, yon gwo patisipasyon ki t ap montre adezyon popilasyon an ak pwojè kesyon eleksyon. Bon, kounye a la gen adezyon ak pwojè a jeneralman ki rele eleksyon an, men gen adezyon tou ak yon kandida, ak yon pwojè eksetera. E se sa k ka fè moun yo, de fason antouzyast, leve al vote jan yo te konn fè l lè ke yo te vin gen aksè a dwa vòt demokratik lan pou la premyè fwa apre Konstitisyon 1987 lan. Se sa k fè ke nou kwè nan sitiyasyon nou ye la e Radyo Kiskeya reyitere ankò pozisyon ni li l ap mete an aplikasyon de fason strikt sa ki di nan dekrè elektoral la e kote se enstans ki la pou òganize eleksyon se li menm k ap genyen pou l bay Rezilta eleksyon. Paske menm e sa ki afiche sou sit konsèy elektoral pwovizwa se de foto ke yo ye e se de pwosè vèbal ki poko trete ke yo afiche. E nan tretman an gen tout kalite e kritè pou yo aksepte yon pwosè vèbal e fòk nou di nan lòt peyi ki gen gwo mekanism yo fè sa tou. Yo pa gen sant tabilasyon kouwè pa nou an men yo genyen de mekanism e gen de usye ki la pou valide vòt yo otomatikman. Lòt jou lè yo t ap fè eleksyon an Frans pou primè la, se te konsa gon lòt otorite k ap fè l epi y ap tann tan de validasyon pou yo bay li. Men yo menm yo tèlman ale vit, yo tèlman gen mwayen teknik, yo fè l rapidman. Men nan ka pa nou an, sistèm nou genyen an, jan peyi a achi achitektire, tout bagay sa yo fè ke n ap pran plizyè jou nou menm e pou nou kapab fè sa. Sa ke yon sitiyasyon konsa egzije kay de sitwayen rezonab. Kit se moun ki pral benefisye de kèlke vòt sa yo ki eksprime an favè l, yon moun oubyen de moun ki pral nan dezyèm tou nou pa konnen, oubyen si se yon moun k ap pase nan premye tou nou poko konnen, kèlkelanswa pa genyen anyen pou moun pavwaze. Sa se youn. Men dezyèmman tou, popilasyon tou li menm Vle di ke kilti mètdam nan fòk nou fini avèk li tout kote. Twa ka popilasyon an pa leve al vote. Li pa akseptab demen pou moun ap pran lari ap fè manifestasyon ap di wè lè m te vote ou pat vote. Fòk ou pa di sa, fòk ou pa bay tèt ou manti. W ap kòmanse pa respekte pwòp tèt ou pou w respekte peyi a. Oubyen kandida li menm ki konnen trè byen. Pat gen anpil moun ki te al vote epi lè lap pale lap pale kòmsi se tout pèp la ki te bal yon manda. Se pa vre. Kòm nou pa mete ankenn limit nan sa ki konsène ki lè yon vòt valid nan sa ki konsène lè yo atribye l lè yo di aseye tèl ki pase paske gen de peyi ki pran sa trè oserye gon nivo de patisipasyon ki tèlman ba ridikil yo anile vòt lan pirman e senpleman. Lòt jou yo sot fè sa nan peyi Woumani. Gen de peyi depi ke a mwen de trèt pouse yo pap aksepte ke ou pase pou kèlkelanswa pòs lan. Bon nou menm nou pa fè sa. Sa vle di nou gen dwa rive nan de sitiyasyon trè ridikil nan sa ki konsène moun nap mete. Nou wè sa nan meri yo pa egzanp. Yon meri tankou meri Pòtoprens lan, ki yon zòn metwopolitèn gen plis pase milyon moun k ap viv ladann, pa pale de tout, paske gen plizyè lòt meri ki antoure meri kapital la, men lè w tande 3 mil moun, 4 mil moun, 10 mil moun vote, se ridikil, sa ta di ke gon pwoblèm de lejitimite ki poze, e sa se yon pwoblèm serye. Donk fòk tout moun ta mete dlo nan diven yo, pa gen dekwa pavoise. Paske dèl depaw gon pwoblèm ki poze la moun paka vini pou ap bat lestomak yo. E sa li touche tout sosyete ayisyèn nan, ni moun ki deside pa al vote a, ni enstitisyon pa rive fè moun yo soti pou yal vote a, kouwè yo konn di an amerik latin yo pa rive sakarlo, yo pa rive soti vòt lan, fè moun yo soti masivman pou al vote, donk gen de analiz ki pou fèt. Pou konprann fenomèn sa, e dekourajman, dezespwa, e tout sa w vle ki fè moun yo pa al vote, fòk yo konprann li, epi kandida yo tou! Paske si w pa rive fè moun kwè al nan pwojè w la pou al vote masivman, paske nou gen enpresyon se konte n pral konte sou dwèt men nou, nan konbyen biwo vòt gen 300 moun ki vote pou yon kandida? Sa, li terib! Alòske chak biwo vòt yo, se 578 bilten yo gen ladan yo. 578 bilten. Epi sou parèm rive fè gen 300 vòt. Se grav. Parèm gen mwatye nan moun ki te sipoze al vote al vote. Se trè grav. Men, sa pa anpeche ke tout kalite manèv gen tan kòmanse e pou sezam sa ki se vòt lan ki nou konnen k ap louvri pòt paradi pou yon gwoup endividi nan sosyete ayisyèn nan jan ke nou wè sa jiska prezan. Gen 2 sektè ki reklame viktwa omwens 2 nan kandida k patisipe yo atravè strikti politik yo. Depi menm jou swa Fanmi Lavalas revandike laviktwa. Epi, ou genyen Tèt Kale ki deja ap trete kandida l la de prezidan eli. Alòske jiskaprezan, nou poko genyen rezilta definitif konsènan eleksyon yo, jan ke yo te pase nan tout peyi a. E enstans ki la pou bay rezilta eleksyon yo poko pale nan sans sa. Men Fanmi Lavalas pèsiste e l siyen avèk nòt sa Joël Edouard Vob, Pacha Vob, pral li nan non pati Jean Bertrand Aristide lan, e kote ke l mande patizan l yo rete mobilize, paske li di, n ap site, majorite moun ki nan peyi a vote an favè Fanmi Lavalas, sa vle di kandidat li Maryse Narcisse. Li presize yo p ap pran nan presyon, e li p ap pran nan sa yo rele nan Fanmi Lavalas koudeta elektoral la, yo di ki p ap pase. Pachavob ki se youn nan manm komite egzekitif Fanmi Lavalas lan salye popilasyon li di ki dwe kontinye manifeste pou reklame vòt li te fè a de fason pasifik pandan ke nou konnen patizan Lavalas yo ap menase laprès, y ap menase jounalis, y ap menase yon seri de biznis kit sou radyo ki pou Fanmi Lavalas lan, radyo timoun ki ap jwe yon wòl de radyo mil kolin. E, de fason e, enpuneman, patizan Fanmi Lavalas yo ap menase lavi anpil jounalis nan peyi a, e lavi e, anpil medya e, yo estime y ap regle ak yo pou pozisyon ke yo eksprime nan okazyon eleksyon. E donk, Fanmi Lavalas pa eksprime l sou pil ak pakèt menas sa yo, n ap tande pa chavòk. Òganizasyon politik Fanm Lavalas salye tout popilasyon an ki tap manifeste kont koudeta elektoral la. Manti ak dezenfòmasyon pa ka ranplase verite. Manti pa ka elimine vòt majorite a. Nou menm ki konnen nou pi plis e nou vote an majorite pou Doktè Maryse Narcisse, pa pran nan manti. Se vòt majorite a ki pou pase. Nou menm ki manifeste jodi a paske nou te vote pou Doktè Maryse, kontinye reklame vòt nou pasifikman. Pa pran nan presyon, pa pran nan taponaj, pa pran nan entimidasyon, pa pran nan chantaj. Koudeta elektoral la pap pase. Ekip ki sot pase 5 an ap bay manti, se yo jodi a ki kontinye ap bay manti. Kanpe dyanm, mobilize san rete jiskaske nou fè yo respekte prensip demokratik la ki di yon moun, yon vòt. Pou gen lapè nan tèt ak lapè nan vant, fòk yo respekte rezilta vòt la. Yon sèl nou fèb, ansanm nou fò, ansanm ansanm nou se Lavalas. Alò sa se dezyèm nòt Fanmi Lavalas mete deyò aprè jounen elektoral dimanch lan. Men ou konnen dekrè elektoral mas 2015 lan entèdi tout manifestasyon. Nou pale byen de mobilizasyon e fè w konnen ke se popilasyon an k al vote. Fanmi Lavalas li menm li senpleman la pou ke li oryante popilasyon an sou sa k ap pase paske nou te deja denonse ke te gen yon konplo. Yon pwosèsis elektoral ki t ap prepare, ki t ap marinen menm avan eleksyon an pou nou menm nou rete vijilan pou nou mande popilasyon an pou rete mobilize paske koudeta elektoral la kontinye ap fè chemen. E mwen wè Fanmi Lavalas revandike kòmkwa se li menm ki ranpòte lamayòl nan eleksyon sa yo. Lè rezilta yo fin pibliye, si se pa nou menm ki efektivman ranpòte Lamayòl, èske nou pare, nan non demokrasi a, pou n rekonèt defèt nou? Jodi a la, se la ke CEP a pral fè prèv de pwofesyonalism li, paske yo gen pou rive nan sant tabilasyon, e nan sant tabilasyon, yo gen pou edifye sou laverite a, kote ke tout kote ki gen mouray urn, fò yo aksepte mete yo de kote. Tout kote yo vòlè vòt pèp la, ke yo fè ranpisaj, Fò y aksepte mete yo de kote pou ke vòt majorite a reflete. Ou konnen e manifestasyon yo de pli zan pli yo fèt avèk e vyolans, gen patizan lavalas ki menase jounalis, ki menase Radyo Kiskeya, plizyè lòt medya yo pran a bòt yo, yo fè gwo tonton menas. Ou menm kòm yon manm komite egzekitif, kisa w reponn? Bon, nou toujou kondane tout ak de vyolans e tout. Ak d'intimidation e il fo pa ke nou konfonn vwa on moun, on moun ki pale avèk bouch li, li responsab sa l di avèk bouch li, se pou sa ke nou menm nou genyen on chanèl ofisyèl kote ke se komite egzekitif lan ki pale pou òganizasyon an, pou e o non de l'organisation. Sitiyasyon. Se konsa pou sosyete nou an evolye fòk nou kapab genyen dyalòg, tolerans antre tout un chacun. Wi men moun sa yo se nan baz lavalas la yo ye, yo vini nan studio nou, yo nan lari, yo di gwo koze wi, de pawòl piman bouk wi Pacha. Enben, nou menm n ap asire nou, yn fwa ke w ka idantifye youn ou de ou twa ou di m kiyès ke yo ye, nou menm n ap asire nou ke nou fè sa nou gen pou fè a kòm swivi paske onivo de lòganizasyon E o nivo de komite egzekitif la, n ap konbat lavyolans e w ap wè nan nòt nou a, nou toujou di klèman pasifikman n ap mobilize. Men, radyo timoun ap frape wi paralèlman. Bon, la se se sa m ap di w, sa vle di gen de bagay ou gendwa tande ou menm ke mwen menm mwen pa tande, gen de bagay ki gendwa ap pase ki pa depann de. Nou menm onivo ògàn enstitisyonèl, paske nou menm nou louvè mikwo pou tout moun pale e nou pa responsab pawòl ke dè endividi non idantifye ap veyikile.
Pa chavòb, men se pa endividi k ap rele nan lin ouvèt, se animatè yo menm dirèkteman k ap menase lòt moun, k ap site non moun, non jounalis, non medya, k ap dezinye moun nan radyo timoun. Wi fok yo konn sa e donk yo pap ka pran nou nan nayivte sou dosye sa. Se pa yon afè de moun kap rele selman. E jodi a nou anrejistre deklarasyon de patizan Fanmi Lavalas ki vin fè menas lanmò kont yon seri de pèsonalite ladan yo prezidan konsèy elektoral pwovizwa a. E nou pa difize menas yo telman vyolant men nou kenbe deklarasyon sa. Nap fè yon premye kanpe. Tranche jounal sa